Regarde moi la souplesse de sa. Sa nou e guys. E oui, se sa le ke ou pran soin cheve ou. Hello my babes, bienvenue sou chanel mwen an. Jodi ankò mwen vini avèk yon lòt video pou nou. Nan video jodi a mwen pa montre nou koman ke mwen pran soin perik boukle mwen. Nou ka wè kijan li ye avan e kounya mwen pral lave l. Pou m kapab lave cheve a mwen itilize shampoing sa ki se nan mak mak bio si silk. Ki se yon shampoing idratan ke m itilize deja pou m kapab lave cheve m. Mwen itilize l pou perik mwen tou paske menm jan avèk cheve w perik yo bezwen pran swen. Ah oui. Pou kòmanse, mwen pral lave cheve a. E pandan ke map mouye cheve a, map envite ou pou menm ki poko fè sa. E panse a abone a chanel la guys, sitou aktive kloch notifikasyon an pou kapab toujou okouran a chak fwa ke mwen lage yon nouvo videyo. Paske se konsa ke nou ka ankouraje mwen, se konsa ke chanel la ap grandi guys. Ok pou mwen lave cheve an apre mwen jis Yes mwen ka wè se dwèt mwen ke m itilize pou m kapab lave cheve an Mwen pa bezwen fwote cheve an guys Se sèlman dwèt mwen mwen itilize pou m lave l E map di nou ke mwen gen cheve sa sa gen 1 an de sela E wi Lè pou m lave lace lan kote ki m konn itilize kòd espre lè map kole l Mwen sèlman pran yon bwòs mwen brase ladan li epi sa va. E wi, apre sa mwen jis rense li. E apre mwen fin rense cheve a nou ka wè. Pa gen anpil makako gen pou fè. Nou ka wè sa. Mwen jis rense cheve a. E ansyit mwen pral itilize kondisyonè ke mwen te montre nou an. Guys menm jan ansanm avèk cheve nou, nou sipoze pran swen, pran swen perik yo guys pou yo pa sanble raje nan tèt nou e konsa yap fè nou plis tan. E lèw gon bon cheve tou nou ka wèl tout lè menm lè map itilize chanpou a ou pa gen pil cheve ki ap raje epi mwen itilize yon peny gwo dan poum kapab byen demele cheve a. E wi guys, apre sa mwen mete li an don sachè pou m fè l fè yon kantite tan e answit m ka fè l fè yon lòt tan ou plis selon tan ke mwen genyen pou mwen kapab. E wi, gade, gade bouk sa guys. Dezole pou pozisyon kamera an paske mwen te vrèman gen difikilte men mwen te vle montre nou sa kanmenm. E wi, n ap wè ki jan bouk yo byen detan. La mwen rese li. E apre sa, mwen jis kite cheve a sèch pandan 2 jou a lè lib. E vwala apre 2 jou kel seche, la sou cheve a pa gen anyen ladan li nou ka wè kijan bout yo ye. E la mwen pral itilize yo. Sa se yon levin ke m itilize pou cheve m, pou menm cheve Ricky. E answit mwen gen yon spre ki gen dlo, se sèlman sa. Pafwa mwen sèlman recheve avèk dlo san m pa janm pase. E answit mwen gen ti lwil sa ki se yon. li ri. Kounye a m ap jis spre spre cheve a nou ka wè aprè m fin mete dlo. E kounye a mwen pral itilize leave-in nan pou m kapab pèmèt mwen bon byen define bout yo e nouri cheve a tou. An wi nouri cheve a. Yeah. E jis apre ke mwen te fin pase krèm nan, mwen jis pase, um, mwen pa montre sa nan videyo a, mwen pase leave-in, um, ti lwil ke m te montre nou o debi videyo a ki pou m te ka pase nan cheve a. Mwen pa te kole pik la, mwen jisteman fè, um, te fè swen an, epi nou ka wè kijan bouk yo te byen defini e cheve, perik la tounen. Tou nèf! Ah wi guys sa n panse? Nap wè kijan bout yo byen defini, cheve a soup e li tounen nèf and now I'm good to go! Mèsi guys paske nou te gade ti bout video sa. e pa bliye pataje chanèl la e sitou bay mwen yon like kite nan kòmantè a pou nou di m si nou te apresye videyo a sa nou panse sa yo ap pèmèt mwen plis motive e konsa mwen ka pwodui an plis kontni pou chanèl youtube la e m ap di nou guys a trè byento pou yon lòt videyo tchao